Fòk ou alèz devan yon kamera. Nan videyo sa, mwen pral pale w kòman wap ka alèz lèw kanpe anfas yon kamera. Mwen pral pale w de 5 pwen ke si w itilize, wap alèz lèw kanpe devan yon kamera. 5 pwen sa yo, depi w mete yo an pratik, wap alèz kòm blèz lèw devan yon kamera. E nap kòmanse kounya. Salut tout moun, non pam se Catastrophe Design, reyalizatè Belle Image Entertainment. Si se premye fwa w vin sou chanèl sa, mwen swete w abòne paske nap ede w devlope pwòp konpetans pa w, kòman pou devni aktè, kòman pou konpòte lè w nan tounaj, tout sa. Chak jou ap gade video sou YouTube, wap di ah m ta renmen devni aktè, m ta renmen devni aktris, men m santi m timid, lè m devan kamera m pa alèz, m pral ri. Non, solèy trè pasyèn. Nap ede w, nap ede w, se pou sa mwen la. Abòne epi swiv tout video nap mete deyò yo, depi w abòne wap jwenn tout. Nimewo 1, Fè anpil egzèsis. Sa vle di la ke ou konnen reyalizatè a oubyen moun kap fè pwojè a, yo te ba w yon script, e script la te nan men w depi kèk jou, ou la kay ou. Travay anpil, fè anpil repetisyon. Pa janm sispann fè repetisyon. Bat pou konnen skit la pa kè, ou konnen se pa sou plato tounaj la ou pral rale skit la pran li, bat pou konnen l pa kè. Lè konsa ke ou konnen skit la pa kè, lè quiz la pral pran, w ap alèz. Paske ou konn tout pawòl yo deja, ou konn tout jès yo. Se sa k fè nou di w fè anpil egzèsis, travay anpil anpil, anpil devan glas. Di tout pawòl ou te gen pou te di yo, fè yo nan plizyè fason, ou konnen, ou travay anpil, lè konsa lè ou pral fè yon priz la, kamèraman nan pral di oh, m pa konprann, lè w te nan repetisyon yo pa t byen fè yo konsa epi gen kou toudenkou ou byen di pawòl yo konsa, sa k fè sa, se lè w te fè anpil egzèsis lakay ou, anpil egzèsis.

Nimewo 2, Sa yo gen pou fè, Avan ke ou pral pran poz ou gen pou pran an, bwè anpil, anpil dlo. Dlo ap ede w anpil. Lè poz la pral pran, premyèman, l ap evite ou touse. Pa egzanp, w ap pran poz la, w ap touse. Non, lè ke ou bwè anpil dlo, sa ap ede w. Anplis ankò, l ap ede w ke. Ou pa swaf. Ou pap swaf. Souvan, dè fwa, lè moun yo konn mal alèz lè yo rive kay moun yo, yo toujou gen tandans di, a, m pran ti swaf. Non, lè ke ou bwè anpil dlo, lè sa, ou pap swaf. Save dlo anpil. Chofe vwa ou. Lè m di w chofe vwa ou, sa vle di a ke pale fò! Epa, lè kriz la pral vini, ou pral tèlman pale fò. Non, sa se lè w lakay ou, w ap travay. Men pale fò, ou chante, chante. Arogan ou chante pi wo menm pase atis kap fè mizik la lè konsa epiw chante nan nivo dra ou tèlman pale fò lèw prezan wal pran wap alèz sa vle dou anpil janm diw la nimewo 1 an nou diw sa fè anpil egzèsis nimewo 2 a tou bwè anpil dlo dekwa pou pa dezidrate sa vle di la ke pou pa swaf pou pa gen twous pou pa gen pou pa gen tout pwoblèm lè prezan pran. Nimewo 3, Toujou sonje pou ki rezon ou fè videyo oubyen pou ki rezon ou jwenn yon videyo. Èske se pou ka popilè anpil? Èske tou se pou fè lajan? Èske se pou fè moun wè ke talan w, kapasite w? Èske tou se pou ka gen anpil kontak, anpil moun ap rele w chak jou? Peu importe rezon an ou jwe nan yon video oubyen ou fè yon video, chak fwa ou pral pran priz oubyen ke ou pral fè yon video, toujou sonje rezon ki fè w fè video a oubyen ou jwe nan video a. Lè konsa ke sa ap ede w, ap ba w fòs, ap ba w dinamis pou w mete plis sans nan video w ap jwe a, pou w fè bagay yo pi byen, pou w pi alèz devan kamera. Sa ap ede w anpil. Katriyèm pwen an, Kwè nan sa w ap fè a. Se menm jan avèk tout metye. Pa egzanp, ou anvi devni doktè, nòmalman fò w etidye, fò w travay. Ou anvi devni jwè foutbòl, fò w antrene chak jou, fò w al jwe pou ou. Fò w fè anpil egzèsis. Sèm jan avèk video a tou ou renmen jwe nan video ou renmen fè video fòw fè anpil egzèsis travay travay lakay ou gade de video tankou video sa wap gade la kap ka ede w anpil anpil pa janm bliye chak jou travay chak jou ke wap jwenn yon konesans anplis. Li dwa plis avanse. Wap dekouvri yon lòt bagay chak jou wap travay. Men si w chita chita la ou pap janm fè anyen menm. Wap rete konsa ou wè ou ap pi mal. Men si ke w travay chak jou, ou travay anpil, anpil repetisyon, ou pa bezwen ap pral jwe nan yon film oubyen yon video oubyen w pral fè yon video pou ki ou travay. Ou ka chita konsa epi w di a. Mwen mesye gen wi li tel acteur. Mwen mesye fè de jès. Wi tou sa pe dou anpil anpil. Lè konsa ou pral wè lèw kanpe devan kamera wap pran yon pris video wap alèz alèz paskew son moun ki travay anpil ou fè anpil egzèsis. Ou ta renmen devni yon gacteur, yon gactris, yon atis ke anpil moun renmen? Travay la senp wi. Senp senp. Fè repetisyon. Travay la ka ou. Fè anpil casting. Pa janm dekouraje. Se konsa wi. Si kè m bouyanse, fè anpil, anpil, anpil pwatik. Nan nenpòt videyo ke yo envite w jwe ladan l, oubyen nenpòt videyo ke ou gen entansyon fè, fè anpil, anpil pwatik. Paske se pwatik la kanmenm ki pral fè videyo ou fè a bèl. Se li menm ki pral di a lè fanatik ou yo ap gade yo pral di konsa ke ou byen jwe, ou byen pèfòme, se pratik, pratik, pa neglije fè pratik paske menm aktè ou wè ki anpil moun ap pale de yo a. Se pa konsa yo te kite yo pran videyo a kap la yo fon videyo ke tout moun ap bay bravo pou yo pou yo te fè anpil travay ou ka pa wè yo ke lè yap fè travay yo lè yap fè repetisyon yo men yo fè anpil pratik anpil pratik janm te di w la Christiano fè pratik Messi fè pratik tout gran aktè ou ke ou konnen nan mond sinematografi a tout fè pratik menm manje pou aprann manje se pratik. Nou kwè kilòt te bebe, se pa konsa w makiye met nan bouch ou. Se kenbe yon mo yo fè w kile kenbe men w, epi yo montre w kòman pou w kenbe kiyè a. Ofiyamezi sou kapab, nou konnen tout bagay nan vi a se aprann w aprann, men pa gen anyen ki fèt san aprann. Nou konseye ke ou menm, fè anpil anpil pratik, e si ou gen kesyon w ta renmen poze m, ou mèt fè m siy de sa nan kòmantè a, ou ekri nan kòmantè a poze m kesyon an, m ap byen kontan reponn ou. Pa bliye abone paske sa se yon fomasyon li ye nap kontinye avek de lot video anko men si w pa abone ou pap ka wè lot video kap vini an pa bliye abone epi patajel voye ba yon lot zanmi w si ke ou te trouve ke video sa enpotan li ka ede yon lot zanmi ki gen menm pwoblem ansanm avè w lè ke w kanpe devan yon kamera ki mal alèz pou pale mal alèz pou l fè de jès. Sa ap ede anpil anpil anpil. Pataje, kite kòmantè pou mwen, kite kesyon. Sa ap ede m anplis pou m ka konnen ki pwoblèm nou gen, pou m ka wè nan jan de videyo m pral mete deyò yo, ki fòm de sijè pou m pale de li. Mèsi, mèsi, abyeto. Fè bèl videyo. Travay anpil. Pa bliye abone.